Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye nou anfòm mwen byen kontan retwouve m pami nou pou m pote yon lòt videyo denfòmasyon pou nou e nou pap rete nou pote move nouvèl an menm tan tou nou pote bon nouvèl kote yè fantom gwoup fantom 509 yo te soti nan lari yo fè dega machin boule, moun mouri, nou pral wè, nou pral wè enfòmasyon sa yo tou talè. Yon lòt bò ankò, Prezidan Jovenel e fete lap fete dèske e Etazini sòti yon nòt ke li di se 2022 lap kite pouvwa a, afè opozisyon ap di 2021 an, se pa sa ditou

M pa m pap kontinye videyo sa pou m pa remèsye nou deske nou abòne, nou pataje, nou like. M wè li enpòtan pou m di nou mèsi, mèsi. E kontinye fè travay la paske san nou menm m pa ka avanse. Se nou menm pou ki ankouraje m pou m fè travay la. Mwen di nou mèsi anpil. Ou menm ki pako fè sa, ou ka moute sou YouTube, w ap make Enoy Michel, w ap wè tout videyo n poste yo, w ap abòne, A chak fwa nou lage yon nouvèl video, YouTube ap voye l ba ou a tan. M kwè wap fè sa kounya. Mwen deja di w mèsi. Nou pral antre lan enfòmasyon yo. Nap tande, nap tande Yanick Joseph. Anvan m pap kòmante sou sa paske Yanick Joseph toujou fè deklarasyon sa yo. Epi Dcpj pa janm fè travay li, m pap fè kòmantè sou li paske se de se de dcpj k pou di pou di yon mo nan nan bagay sa yo. Paske pa bliye yon pawòl yon moun ka di li ka li ka fè lanmò l ka fè tout bagay. Dayè se a se aprè e vòl sa a ou wè gwoup fantom 509 sa yo te sot lan lari yo fè tout dega sa yo san atann men malerezman e 4 nan yo mouri m pral fè nou tande sa yo tou talè e banm ban nou tande Yanick Joseph ki tap pale konsa. Wap kroke nan gòj la tout sa se bobin yo paka vale w an gwo moso yap depatcha w patanpant epi yap vale w a kalalou.

Nou tap tande Yanick Joseph, pawòl prezidan te di a, prezidan sa ap kwoke lan gòj opozisyon yo. Yanick Joseph menm nan reponn prezidan, li di konsa, gen tout fason yo ka vale moun, si yo pa ka vale moun nan twou an kè, yo ka rache l, yo ka rache l pak an pak, epi pou yo vale l. E m kwè e travay pou e la polis paske gen de deklarasyon moun fè. Fò w rele l pou mande pou pou poze l kesyon. Ou konprann? Pou poze l kesyon paske pa bliye n ap viv nan yon peyi e nan yon peyi kòm Ayiti. Tout deklarasyon sa yo enpòtan pou nou fè demach pou nou wè èske si gen yon kache dèyè sa k ap fèt la. Pa bliye e Aprè deklarasyon sa, gwoup Fantom 509 yo ale, yo boule 3 machin yon pakèt bagay yo fè. M kwè nèg sa yo se yon pakèt teworis yo ye. M kwè dekrè Jovenel te sòti sou afè teworis la, m kwè nèg sa yo si kòm si dekrè sa yo ka aplike l sou yo. Paske nèg sa yo se teworize y ap teworize yon popilasyon, m kwè li enpòtan pou lapolis li menm voye je sou nèg sa yo pou yo ka fini avèk bagay sa. Kòm Deyon Chal di li pran dispozisyon l pou l fini avèk bagay Fantom 509 la nap tann reziltal byen vit nou pral fè nou tande Leon Charles ki tap tou swit aprè deblozay sa te fin pase a e li te pran mikwo pou li e m kwè li enpòtan pou m fè nou tande DG Leon Charles ki tap bay m pa di bilan men li tap pale de sak te pase a paske son bagay ki grav. yon gwoup moun sòti san atann, ke yo pa, moun pa menm konnen menm, e sak fè, e nou menm Ayiti fè nou trè enpridan, paske si gwoup nèg sa yo nan lari, nou sispèk yo nan lari, retire kò nou, pou nou menm, pou nou pa viktim. Map fè nou tande Leon Charles.
Jounen jodi a, se yon jounen dèy pou lapolis la, kote Anozar Patrick, ki se yon ajan swat, tonbe anba bal asasen gwoup Fantòm 509 devan komisarya Kanapevè, apre gwoup sa te fin boule 3 machin sou wout Dèlma. Inite espesyalize nou yo te oblije reyaji devan kalite vyolans sa a ke gwoup sa a te deklanche nan kapital la. Se konsa, nan ripòs la, 4 agresè ki se, Wilbert Fleurant, Waltha Bichotte, Marcellus Junior, Joseph Adam, te touche mòtèlman e plizyè lòt blese ke nap chèche ak ti dwa. Renald Courtois ki se youn nan lidè mouvman sa a nan men nou e se yon polisye aktif. Sèvis ransènman n te gentan enfòme n de aktivite gwoup sa e dispozisyon te pran pou bloke polisye sa yo ki chwazi sèvi lòt kòz pou lajan ak enterè pèsonèl yo, kont lapolis la ki ap peye yo pou pwoteje sitwayèn ak sitwayen nou yo. Sou kòmandman pa m nan, mwen te di mwen p ap aksepte l e lanmò Patrick Anozard, ki fè pati de 25 èm pwomosyon an, ranfòse angajman m nan kanpe kont tout fòm vyolans k ap detwi peyi a chak jou pi plis. Nan moman difisil sa a, m ap salye kouraj tout twoup la ak wo kòmandman an ki kanpe djanm lajounen kon lannuit pou anpeche peyi a tonbe nan kawo. N ap salye tou memwa nou sa a. Ranfòse angajman m nan kanpe kont tout fòm vyolans k ap detwi peyi a chak jou pi plis. Nan moman difisil sa a, m ap salye kouraj tout twoup la ak Wo Kòmandman an ki kanpe djanm lajounen kon lannuit pou anpeche peyi a tonbe nan kawo. N ap salye tou Memwa nou sa. E n ap di fanmi l ke nou fyè de vanyan gason sa li te ban nou e ki mete l o sèvis peyi a ak anpil konviksyon. N ap di fanmi l li p ap mouri pou granmèsi. Pandan n ap onore memwa l, nou konnen ke pi gwo jistis nou ka rann li ak fanmi l, se rezoud definitifman pwoblèm fantom 509 sa ki se yon kansè pou lapolis la e pou sitwayen yo. Mèsi.
Nou tap tande Nou tap tande Leon Charles, DG Leon Charles, ki di Fantom 509 yo ki se yon kansè pou polisye yo ni pou popilasyon an. M kwè li enpòtan pou Léon Charles li menm pou li pou li pran tout dispozisyon l pou l rezoud sa. Paske e yon gwoup nèg pa ka ap teworize yon popilasyon ki swadizan se polisye yo ye. E m kwè li enpòtan Pou nèg yo pran konsyans de tèt yo, pou yo, pou yo, pou yo kite peyi a mache. Paske m kwè polisye pa ka antre lan politik, e se sa lwa manman peyi a di. Si w se poli, si w se polisye, m pa kwè e lòt moun ap ankouraje w pou al fè e dezòd, e m kwè li pa bon. E pou, e pou Leron Chal li menm, pou li met tout dispozisyon l dèyè deyò pou li ka fè nèg sa yo rete nan yo menm. Yon lòt bò ankò, m te di konsa Jovenel, Prezidan Jovenel kontan, li pote laviktwa sou opozisyon an. Pa bliye, nou manke yon sèl jou la, a minwi la, nou konnen 7 fevriye a rive, nou konnen objetif E opozisyon yo se se se 7 fevriye yap tann pou yo pou yo ranplase yon lòt prezidan e ranplase yon lòt prezidan ou wè sa ki bèl la ou wè nèg yo se se peyi a yap fè mal ranplase yon lòt prezidan yo pa ka antann yo pou yo pou yo di men ki prezidan k pral ranplase Jovenel demen si Dye ve. M kwè li enpòtan pou popilasyon an wè anba nèg sa yo, pou yo wè nèg yo se se mal y ap fè peyi a, e pou popilasyon an menm nan pou li pou li pran gwo gwo distans li avèk avèk nèg sa yo. M kwè li enpòtan e pou m te pote videyo sa pou nou e. Prezidan Jovenel. Jan m te di nou an, Prezidan Jovenel ap fete, Prezidan Jovenel ap voye chanpay anlè dèske gouvènman Joe Biden nan sòti yon nòt la kote li di vle pa wè se 2022 M kwè tout moun konnen, Jovenel li menm se se 7 fevriye 2022 li di l ap kite palè nasyonal. Ebyen, m kwè gouvènman Joe Biden nan sòti yon nòt la, m kwè li lan avantaj prezidan, se sa k fè m di nou prezidan ap danse, ap voye chanpay anlè dèske nan nòt sa a, Ehh ki di Prezidan Jovenel ap kite Palè Nasyonal Ehh 7 Fevriye 2022 kote yo di Ehh se yon lòt Prezidan pou ki ki eli ki pou anplase Ehh Jovenel Moïse sa vle di afè Afè nèg opozisyon ap di se tranzisyon 2 zan, se tranzisyon 3 zan, sa vle di pa gen sa pyès. Men mwen mwen pa rete m byen dèske nou tout konnen deba k ap fèt dèske pou yon sèl bagay 2021, 2021. Pou se pou se lòt peyi pou ki vin antre lan koze nou pou ki pou ki ban nou chemen men nou deja wè chemen an wi men pou nou pou nou mete pou nou mete e pwoblèm pou nou kreye pwoblèm epi nou nou nou kreye yon estrateji pou sa m kwè li enpòtan Pou nou mete tèt nou ansanm pou nou fè peyi sa a. Paske san estabilite politik, anyen pa ka fèt. M kwè Ayiti Ayiti merite yon dyalòg jeneral epi pou tout moun gen konfyans nan lòt epi pou Ayiti pou Ayiti sòti nan sa l ye a. M kwè. E afè nèg yo ap di 7 fevriye 2021 an, ki se demen si Dye ve, a minwi, m kwè li enposib pou nèg yo, paske nèg yo pa janm deklare yon moun ki pral ranplase Jovenel Moïse. Sa vle di len lòt ap goumen avèk lòt. Sa vle di, imajine w, pou nou di m konsa, n ap ka voye yon prezidan ale. Gade yè nou fè yon manifestasyon menm, menm 200 moun pa gen nan lari. Ou wè moun yo, ou wè popilasyon an kòmanse wè anba nou. Antouleka mesye, met tèt nou ansanm, an nou fè yon dyalòg jeneral epi pou peyi sa a ka mache pi byen. E m kwè lè gen yon dyalòg jeneral, Lè gen yon estabilite politik ki konfyan e nou tout gen konfyans nan lòt, afè afè ensekirite k ap fèt yo, moun ap mouri agoch adwat yo, m kwè e l ap sispann. E se la nou kanpe, mwen byen kontan dèske nou t ap tande videyo sa a E yon moun ki pako tandel tou m kwè e lap patajel sil pako abòne lap abòne e m di nou mèsi dèske nou tap tandem mèsi babay pou yon lòt video mèsi.